Koman w ye? M panse w byen avèk Jezikri. Jodi a la n pral pale de yon sijè ki vrèman tabou, ke anpil moun toujou pè debat nan legliz yo. Masturbasyon. De masturbasyon. Gen anpil moun ki rele l LP, yo rele l Dieu seul me voit, yo rele l m pral monte yon drapo. E gen anpil nèg e gwo aktè yo di m pral touye yon bandi. Kisa k masturbasyon? Masturbasyon nou ka defini l se lè yon moun chwazi satisfè pwòp tèt pa l. pou kont li? Èske sa son pwoblèm? Èske sa son peche? Èske Bondye pa dakò? Èske Bondye ap pini m pou yon ti bagay m antre nan yon chanm m rete m kache m pase pou pou pou humm. Kisa bib la di sou sa? Èske l peche? Oubyen l pa peche? Èske l ka gen enpak sou sante m? Oubyen tou èske l ka fè gwo dega spirityèl? Humm. M ka pran 90 pousan moun ki egziste. Pratike ak sa menm omen yon fwa, swa pa yon eksperyans y anvi fè, swa yon moun yo tande k ap pale la de epi yo just ale al eseye l pou yo wè sa k gen ladan l. Genyen k pa renmen l, genyen k tou kole. Mwen menm pèsonèlman, Jezi Kris fè m gras. M se yon moun ki te akro, m te konn fè l pran de twa, kat fwa. Gason yo toujou itilize swa yon librifyan, genyen ki itilize bave. Genyen boutèy shanpo pa ka fè yon semèn lakay yo. Tèt yo toujou grenn, shanpo yo fini vit. Nenpòt moun lè y ap fè l yo just antre fèmen tèt yo yon kote kote moun pap wè yo gate anwo, yo gate anba, yo fè l men yo pa janm gate anlè. Humm! Dale, wap layite kòw la. An ou panse syèl la pa gen va? Gason sosyal mwen toujou ale yon kote moun pa ka wè yo, swa ou fin gade pònografi osinon te yon bagay ki eksite yo. Gen moun ki ka wè yon fi k mal chita ou tou rete je kale ou pa janm bat li swa jis pou ou ka al degaje yo. Fi yo menm, yo konn itilize sextoy, yo konn itilize dwèt yo lè yo pa ka jwenn yon patenè pou satisfè yo, yo just fèl otomatikman pou kont yo. Kisa labib di sou koze masturbasyon? Nou pa Bondye nou pap janm Bondye, ann fè yon ti lojik nan nivo òm nou poun wè kisa k gen nan masturbasyon. Imajinew Ou antre yon kote moun pa wè w. Ou itilize men w ankò. W ap kouche apla men w. Ou kouche apla men w. Ou kouche apla men w. Bon gason li menm se yon bagay ki tèlman konplike. Imajine ou fè prè de 3 minit, 10 minit, sa depann de eksitasyon moun nan, jiskounen pou l ka jwi de sèlman 5 segond a 7 segond. Pou l jete yon bagay ki vrèman enpòtan ki se semans sa yo rele spèm ki gen plizyè spèmatozoyid si l te kwaze a ovil, yo te ka fè sa k rele la pwokreyasyon. Kounye a yo pran semèn sa yo jete l nan twalèt, yo jete l nan dra, yo jete l nan papye ijenik, yo jete l dèyè mi, yo jete l nan kwen kay. Si tout semans sa yo jete a te kòmanse ap pale, bon, te ka pase bò tou ego ralo ou yon ekip pitit ralo ou. Kounye ki sa Labib di sou sa? Nan Pwovèb 16 vèsè 30 li di konsa, Moun ki fèmen je l sèlman pou l livre avèk de panse ki pèvès epi k ap pede mòde bouch li, l gentan komè mal la, l gentan konsome l. Kounye a ou pral vin di m, non, sa pa peche paske lè m ap mastube, m ap pede panse avèk pyebwa. Ou serye? Jezi di nan Matye 5, vèsè 27 a 30, li di konsa, Yon moun ki gade yon fanm mal, sèlman l gentan komèt yon peche. E l di, Si se zye dwat ou ki enpeche w sèvi Bondye byen, pito w pete l w al nan syèl la bòy, ke w al nan lanfa de jou. Si je m enpeche m sèvi Bondye, m pito avèg pou m al nan syèl. Anben, kounye a, konbyen jèn gason k chwazi rete san koulout tou pou y al nan syèl? Gen anpil moun ki di mastibasyon pa ekri nan bib la. Piske la bib pa mansyone l sa vle di li bon pou sa. Plen sijè ki tabou menm jan avèk marijuana bib la pa ekri, menm jan avèk anbrase fi ansò èske ou gen dwa pran lang bib la pa ekri. Si la bib ta pran pou l mansyone tout peche ki gen lè w ta pral legliz chak moun tap oblije lwe yon gwo kanntè pou yo ta met bib la paske l ta pral twò lou. Nan eksperyans pèsonèl mwen map di w gen anpil gason kap gade videyo sa. Pa gen delè ou fin mastibe w regrèt ou fè l. Wè ou imedyatman ke ou kòmanse ap mastube, ou vin ouvè pòt a de demon. Yo vin rantre, gen de bagay yo vin gen kontwòl sou vou. Gen de bagay ki ka fèt ki tap byen mache ou wè yo rete yo bloke. Paske tèlman moun sa vin fèl yon nivo, moun sa vin gen de lejyon k abite l, paske l vin tèlman pratike, yo bite adikte. Depi yo sèlman, menm yon fant pòt sifi pou yo mastube. Yo wè yon fant pòt, yo wè yon rido, yo wè yon fè sèso, tèt yo gentan pati. Moun sa yo se moun ki posede a wo nivo. Gen moun bay yo bay kouran sifi tèlman kontan l mastube. Ou vin envite de mari e de fam de nwi nan lavi w. Kounye wap plede wap kouche a fanm. Gen anpil nèg ki toujou ap griyen dan yo, ah monchè yo yeswa m kraze yon fi. Poukisa ou fè sèks nan rèv la, ou pa menm fè 3 segond ou sal kò nan reyalite a. Ou panse son senp afè? Wè dan le mond spirityèl, semans ou li gen yon grand enpòtans. Paske se li menm ki se posterite w. Kounye eske l posib pou kanpe mastibasyon an? Kisa pou fè pou kanpe l? Premyèman, ou bezwen livre w bay Jezi, ou bezwen aksepte Kris nan vi w. Dezyèmman, si w legliz wap pratike bagay sa e menm si w pa legliz tou, Ou bezwen pou konfese peche sa yon lòt moun, pou kondane l, paske gen yon espri ki dèyò ki spesyalman kap anime w, ki anvi w fè tenten sa chak jou, jis pou yo ka toujou gen aksè nan vi w. Twazyèmman, ou bezwen yon lidè spirityèl ki pou fè yon operasyon de delivrans pou ou, pou w ka ede w sòti anba anpriz sa. Katriyèmman, wap kòmanse pa dile tout sa ki ap eksite w pou w mastube. Senkyèmman, ou bezwen lage w nan lapriyè e le jèn pou w di Senyè m pa dakò, Li enposib volontèman pou bon jou maten w di w leve w kite l, w ap tonbe ladan l kanmenm. Men pi gwo bagay ou ka fè pou kanpe mastibasyon an, li rete remèt lavi w a Jezi, epi al kot Bondye kondane l, paske souvan se yon espri enpi ki dèyè sa, jis poukisa, pou w ka souye tèt ou, e pou w ka pa jwi gras Bondye nan lavi w. Zanmi m, ou pa ka chanje tèt ou, se Kris ki pou chanje w. Masturbasyon gen gwo danje sou le plan spirityèl. Bib la mansyone di ni fi a ni gason yo youn pa met kò yo. Se lè w marye kounye la fanm ke w pral pran pral gen pouvwa sou ou e gason ke w pral pran pral gen pouvwa sou kò w. Men toutotan w ap viv ou pa gen dwa pran tèt ou pou w ap vyole tèt ou. Paske gen de masturbe ou masturbe son vyòl ou fè wi. O non de Jezi Kris nap avanse fè pa bliye subscribe epi map tounen avèk yon lòt video pi apwofondi poum diw kisa pou fè egzakteman pou di non apre jodia mwen pap tounen nan masturbation. Wè men men m pran Jezi e m kite moute drapo pou lavi m pa nan asansè ankò.